Zanmi koman nou ye m gon bon nouvel m pote pou nou map envite nou al gade bel feyton sa ki sou chanel flo film nan mezanmi lanmou trayim hahaha epa ti lanmou jwet non lanmou trayim bel feyton anpil bel leson pa bliye abone pataje epi fe komante paw

Ou ka santi w byen tou. Fò w lage yon tou ladan l. Paske m pa kwè w kapab santi w byen menm jan avè m. Tèlman santi m alèz, pa kache de di w bebe. Li lè pou w pran desizyon pou w pa vin pase yon ti moman sen viv ansanm avè m. Desizyon pou nou tou ret ansanm, bebe. Ah, cheri, ou konnen, m poko pwè pou nou rete nan kay a de san ke nou poko marye.
Waw! Ou konnen m dwe marye pou nou marye, cheri. Bebe, s on bagay ki klè.

Si nou plase, ki egzanp nou pral bay lòt moun k ap renmen yo? A bon!
Sa son ti egzanp tou bèl. Egzanp la, ki sa l ye? Avan w marye, w sipoze konn moun nan. E pou w konn, talè chouchou, pou w konn moun nan, se pa w lakay ou, mwen m lakay mwen. Ou p ap janm konnen w byen. Ou pa konn abitid mwen. Lè m leve, ki jan m leve? Ou pa janm konnen sim pa yon nèg lè map domi. Kab yon foule ki pap kite w domi. Wi alo zanm. Ah mwen sot lopital la wi mwen sot fè sonografi tout bagay alèz. Doktè a dim kousa timoun nan byen nan vant mwen. Yon sèl bagay senpleman sim sige ap sim rete ap soufri jan map soufri a map tris bagay map kriye men men klamsi menm mka fè nan timoun nan. Li di m konsa, fò kè m kontan, fòk mwen manje, pou m toujou an jwa. Paske w konnen ke mwen te tris anpil, anpi tristès la te gen tan anvayi sou mwen. M pa t santi m nòmal anpil, paske m te soufri anpil e m te kriye anpil. Men apre sa, ak Jezi, tout bagay anfòm. An, ebyen, ok. Wi, li toujou rele m wi, men. Pawòl li di m yo, yo pa rete m alèz paske ou wè m te rakonte w tout bagay, m te di w kòman tout bagay te ye. Ebyen oke, ou konnen. Mwen la, sèlman ke tristès la toujou ap anvayi m. Paske m santi mwen pa nan nòmal mwen ditou. Pou w ap gade sa ak istwa sa, ou konnen vye istwa sal li ye. M pa t espere misye te ka fè m yon jan de bagay konsa tou non. Ah ebyen ok dakò men apre sa timoun nan byen mwen pa tro vle mal ak jezi.
Ay jezi fi sa pa poko ka reponn mwen toujou ki estrateji pou m trase pou bon m gen espwa kanmenm paske l pat janm te konn souri ban mwen ni kanpe tande m. Li toujou ap li te konn toujou ap imilye m men kounye a daprè jan m wè m gen espwa. E kanmenm m ap prann tou ansent jan l ye a pou l kapab konprann lè yon moun renmen l. E si l pa ta gen konsyans pou l wè m ta aksepte pran l konsa jan l ye la pou l ta wè m renmen l vrèman konnen li p ap chèche lanmou. L ap toujou jwenn lanmou trayi l vrèman. Men kanmenm.

Men lè l ye l poko ka parèt. Ayisyen! Tonas!

Map baw tout valèw ok. Dako. Ebyen mon amour ann fon ti dòmi boo sa w panse.
Nesesite fèm bese tèt devan Flo men mpap janm ka fèl. Mpap janm ka fèl. Se vann vann zoutim men mpa janm bliye metyem. Mwen t ap travay yon bandi, li te montre m yon pakèt bagay. Malgre bandi sa a te trayi m, li trayi m, li tire sou mwen. E l te tire pou l te tiye m, men Bondye fè se nan pye m te pran bal la. Paske m se pitit granmoun, e sa k fè m konnen m se pitit granmoun m pa ka pè. M ap okipe pitit sa a e pou m vin gade l nan je yon jou si l ta gen bezwen pitit sa a pou l vin moute sou mwen, l ap moute sou resif. E sa sèlman m pare pou li. M pa yon po kanna tout fo m ye pou li, pou flo sa a m nan. Li bandi pou mizisyen l li konnen l bandi. Pou mizè l fè m pase l konnen se bandi l bandi. M pral montre sa k bandi. De fwa sis pou l konn konbe l.
M pa mantye non, m ba w kidnape. Se Flo, son nèg m renmen anpil. M renmen l anpil. Se yon bagay li fè m, m sible ba l yon leson pou tout vi l.
E m vle pini l tou pou l. Paske l fin fè m damou l, epi l ap vin m kwè l te yon ti grapday, ti bagay, m pa konnen kote l bare avè l.

Degaje w, m pa kwè bal la nan pye w. Ooh kidnape moun pa fasil e fòk m kidnape l. Pa gen pwoblèm.
Ok. Kòm nou di. Ok. Banm bri. Ya.

Oh mon Dieu! Kijan Flo pral gade m avèk gwòs sa? M ta renmen pou Bondye fè pitit la soti tèt koupe avè m. Ou wè kounye a l lage m nan lari li pa pran swen ti li pa vle reskonsab gwòs la. Men m ta renmen pou Bondye gade fè m yon pitit fi pou l soti. Pou l sanble avèk Flo anpil. Paske nan lavi a m konnen Bondye konn fè tout bagay. Wouy mon Dieu Humm Antoulèka m pap dekouraje non Si son pitit fi l ye m konnen li ka leve m atè M ta renmen pou lè l ta wè m nan lari Pou l ta wè m avèk pitit fi sa a nan men m Anpi kounye a pou l L ap pral wè kòman li pral kanpe devan moun pou l pral di pitit sa a e pou li l ye Anpi pitit la pral

Apa Rosie? Rosie bonswa. Mwen ba yo bon nanmon wi la. Ou te marye? Sa fè lontan m pa wè. Kòm te chou. Hum? Ti m nan e pa wè pale, pale avè m non. Bon m kontan wè ou men ou pa kontan wè m. Alon bagay. Kòman m pa l kontan wè w? Alon bagay lè yon moun pa renmen yon moun, li toujou ap meprize m toujou.

Ou wè vant sa wap gade la? M pa ka di l pa gen papa kòm s on nèg ki te gwòs mwen. Men m pa ta renmen pou w vini wap di m ou renmen m anpi se sou blòf ou kanpe. Ou vin ogmante mizè m paske gade menm gentan gwòs mwen on nèg li lage m avèk pitit la. Mwen gen pwoblèm pou chak ou rankontre ansanm avè m on sèl lapriyè ki pa janm di amèn se on sèl ou renmen m ou renmen m ou renmen m.